Yon gwoup ponpye pral debake nan simityè kote Giovanni te antere a, yo ap kraze simityè a e yo ap jwenn yon bèf ladan. Yo pa jwenn okenn zo Giovanni nan simityè sa a, okontrè son bèf yo jwenn ladan. Ebyen sa ki ta pral pouse ponpye yo vini nan simityè sa a vin kraze l, Se aprè popilasyon k ap viv nan zòn nan ebyen te pote plent di chak lè y ap pase bò simityè sa a gen bri k ap fèt andedan simityè a e non sèlman sa tou tè a konn ap souke nan zòn sa a. Kisa ki pase ak kadav jenn gason sa a? Bagay yo konplike anba syèl ble sa a genyen wi. M pral eksplike ou e pèmèt ou wè imaj yo. Se lè pa bon pa la, lè sa a w ap konnen enpòtans pa bon. Yon militan ki fè pati de òganizasyon de baz yo fè mèvèy devan Lona nan Petyonvil, denonse gwo bout tonton kòripsyon k ap fèt andedan enstitisyon sila a, militan pa t ezite leve de bra l E non selman sa tou mareren l pou l ap kriye Jovenel chay sa tro lou pou nou tanpri pote m sekou. Sa kap pase konsa nan la repiblik. M pral pemet ou we video. Arnel Belizaire ebyen nou konnen ki kouche sou kabann lopital apre l te fin pran divès bal avili Pierre Esperance ak Sdp toujou nan menm dosye masak la salin nan. Humm frè e sè byen eme bagay yo ekstrememan konplike nan la repiblik mwen pral tande ak de zorey. Yon dyaspora ebyen nan oksijèn depi 3 jou apre li te vin konnen yon gwo verite sou yon fanm li gen nan peyi dayiti lap depanse pou li anpil. Ebyen, dyaspora k ap peye yon kay 2500 dola pa an, li pral dekouvri kay la se kay fanm nan. Sèvant dyaspora pran pou fanm nan, l ap peye l byen chè, li pral dekouvri se sè fanm nan. E dyaspora sa a ki bay fanm nan yon bèl biznis Li pran chofè pou fi a l achte machin pou li. Ebyen sa k grav nan istwa a, chofè sa k ap kondi fi a mennen l nan biznis li chak maten ke dyaspora ap peye. O o, se mari fi a li ye. E lè w tande l al chèche dyaspora enpòt, se patwon m, moute non patwon m, kòman sante a ye? Bagay yo ekstrèmeman konplike, kòman dyaspora pral fè tonbe sou tout verite sa yo? Frè e sè byeneme, m pral eksplike w tout bagay, jan ti pwovèb kreyòl la di, Tou manti pa janm fon, se laj li laj, depi w gen pasyans, w ap jwenn bout li. E se sou pawòl sa yo m ap di w byenvini, pandan m ap envite w rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, m pral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kouman nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la gade pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pouw pa rate okenn videyo se zanmi paw fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an. Kont sa ki se te, Pase la, mwen menm m ap pase la, epi n ap rankontre. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se sentiwon. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Chato a kraze, pa gen pyès moun ki kapab ranje li. Chato a kraze, pa genyen pyès moun ki kapab ranje l. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, ebyen skandal pete nan yon simityè. Nan jou pase yo ki te 14 avril 2022, yon gwoup ponpye debake nan simityè kote yo te antere yon jenn gason. Ebyen, olye yo jwenn zosman jenn gason sa a, yo jwenn yon bèf blan kouche byen serye, byen alèz andedan twou a. Jan n ap gade imaj sa a. Bèf kouche byen alèz se yo menm ki vini ki pran kòd kap eseye leve bèf pou mete bèf deyò. Jan nap gade imaj la se yon bèf blan. Daprè. Enfòmasyon kèk sitwayen nan zòn nan rapòte, nan dat ki te 4 janvye 2022, yon jenn gason ki rele Giovanni ki gen sèlman 35 lane te mouri e yo antere l nan simetyè sa. Nou kapab di 4 mwa pase Moun yo konn toujou tande yon bwi k ap fèt andedan twou a, men yo pa ka konprann ki sa k ap pase, pase yo konnen s on pakèt bann simityè ki la. Ebyen, s on maten, pandan yon ti piti t ap pase nan zòn nan, li tande gon bwi k ap fèt, lè l apwoche bò kote kavo a atè a, Ebyen, li pral tande gon bagay k ap fè manman andedan twou a, kote yo te antere Jovani. Rapidman l pral trase yon sèl kouri, li rantre lakay, l al di manman l men sa l tande nan simityè a. Manman di, O o pitit, sa w ap di konsa, kote w kontre a koze sa? Men ou konnen. Si w wè yon si w wè yon timoun vin ap bay manti se granmoun li ki montre l bay manti oubyen se nan san l sa ye dabitid timoun pa konn fasil bay manti lè ti pitit la fè deklarasyon sa lè papa a ki t al travay vini manman ap eksplike papa di sa fè yon bon bout tan mwen t konn tande yon bagay konsa lè m ap pase bò kote simityè a paske gon gran chimen ki fèt andedan simityè a, men mwen pa konn vrèman prete atansyon ansanm avèk sa. Ebyen frèzesè byeneme kisa ki pral pase, ti pitit sa a lè yo voye l achte li refize pase bò kote simityè a paske li pè. Pandan mesye a pral soti l pandan mesye a ap soti l pral travay, Ebyen lè l ap rive nan zòn kote jenn gason sa te antere a, li santi zòn nan ap sekwe. Pou m byen di, espas kote kavo a e atè a, ebyen l ap sekwe. Ebyen rapidman, granmoun nan ki ta pral avèti, otorite konsène yo pou konnen ki sa yo ap fè paske gran jounen kon sa bri ap fèt nan yon simityè l ap sekwe fò yo konnen ki sa ki pase e byen lapolis jij de pè plis ponpye ta pral debake lè ponpye yo debake ansanm avèk piko a pèl e byen yo kòmanse kraze kote kavo a te fèt, lè yo arive fin dekouvri anlè a nèt, se lè sa a yo pral wè yon bèf kouche byen serye andedan simityè a. E se yo menm ki vini, ki kraze tout sou kote, ki fouye twou sa a n ap gade a nan imaj la. Pa t gen kote ki kraze. Bèf la eske san batèl pase l antre nan twou a? Lè yo mennen envestigasyon mande nan tout zòn nan eske moun te gen bèf ki te pèdi moun yo di non yo pa gen bèf ki pèdi. Ebyen kraz yo fin kraze kavo kote Giovanni te antere jenn gason ki genyen 35 lane sa a. Ebyen, ponpye yo pral pran bèf la, bèf la mache nòmalman, yo pral remèt li nan lameri pou kapab fè swit nesesè yo. Donk, selon temwanyaj anpil moun nan zòn nan, yo fè konnen se yon rityèl. Pou yon lòt gwoup, Yo fè konnen se sakrifis yo fè ansanm avèk jenn gason sa a yo fin transfòme l an bèf, men malerezman yo pa ka ale ansanm ak li, donk transfòme yo transfòme l an bèf la se yon fason pou l al reviv sou yon lòt fòm, men malerezman yo fin fè l sa men yo pa kapab ale ansanm ak li. Donk frèzesè byeneme. Se pa sèlman nan peyi Dayiti jan de istwa sa yo konn pase, sa konn pase nan divès lòt peyi. Nou raple nou te gen yon gwo dram nan lari Pòtoprens, bèf k ap kouri, k ap kriye. Te genyen sou waf Jeremi yon mesye ki debake avèk yon ekip bèf, bèf tonbe rele, tete bèf rèd ak lèt. Bèf ap di m kite pitit. Ebyen moun sa yo souvan se tou di yo konn tou di yo, touye yo nan move kondisyon epi sa w tande a aprè si moun nan inosan oubyen si l gen ti kal konesans li rekonèt moun lakay li lè yo al vann li nan mache w ap souvan wè bèf sa a ap fè dè siy dlo ap sot nan je l. Dènyeman an gen w bèf yo vin vann nan mache kareman bèf la wè mèt li Bèf fonse sou mesye. Bèf k tonbe woule atè. Bèf ap kriye. Bagay la konplike. Jiskaske yo te menm arive arete moun ki te vin a bèf la nan mache. Li menm li fè konnen se achte l achte bèf la nan wout nan men yon moun pou li menm li vin revann li. Donk lapolis avèk jij de pè, majistra ki te entèvni. Donk jiskaprezan nan jan de istwa sa yo aprè ou pa janm konnen Kisa ki te pase? Medam, matmwazèl e mesye, ebyen jan ke m te anonse ou, yon gwoup militan debake devan ona Petyonvil la. Donk, gwoup moun sa yo ki fè pati de òganizasyon de baz, ki rive de ki debake devan ona pòtoprens lan ak dlo nan je, kòd nan ren, 2 men yo ouvè ebyen yo ap kriye, yo ap rele anmweyy yo pa kapab ankò ak kòripsyon k ap fèt andedan ona. Donk sitwayen ak sitwayèn sa yo pa t ezite mande Prezidan Jovenel Moïse sekou, nou pa kapab ankò

Yo fel, vin potem sekou. Yo fel, vin potem sekou. Yo fel, mwen pa ka pa pase. Yo fel, yo fel, yo fel, yo fel. Ou pa konprann ki sa yo ap regle? Hein, ou pa konprann ki sa y ap regle? Tout moun ki te nan voye Jovenel ale, tout moun ki nan asasine prezidan Jovenel, kounye a se yo menm Ameriken pou yon peyi, yo lage, y lage y ba yo. Hein e jèn yo k ale lekòl e jèn yo k fini lekòl gen moun ki ki fè filo k fè reto la ki gen bouwèt nan men yo wi moun m konnen k gen bouwèt nan men yo wi hein sa vle di nou menm nou pa moun nou pa moun nou pap viv sa vle di moun yo pran yon ti ok peyi a yo privatizey avèk yon gwoup de moun se yo menm ki gen aksè a manjay aksè lopital aksè tout bagay men lopital jeneral moun ap mouri pou yon gran Moun ap mouri pou yon grenn blan 10 goud lopital jeneral. Kon yo malad yo menm, yo pran avyon yo ale nan peyi etranje. Nou di non! Non! Nou pa kab aksepte bagay sa. Nou pa kab dakò bagay sa. Antanke Ayisyen, Desalin, papa nasyon an, te mouri kite pou nou yon ti bout tè. Men kounye a, pou moun yo pran peyi pou yo privatize l konsa, nou pap kapab. Nou pa aksepte l. Nou pa vle l. E li pap bon! Nou kanpe la jounen jodi a jiska nouvo lòd.

Ou ap konnen enpòtans pa bon. Nan jou pase yo, se te menm moun sa yo ki t ap di si n pa voye Jovenel ale n ap mouri wi. Men jounen jodi a, se moun sa yo ankò k ap kriye Jovenel nou pa kapab ankò ak kòripsyon. Frè e sè byeneme, men sa ki Ayisyen, bagay yo konplike nan la Repiblik. Nan jou pase yo, nou te kapab wè yon foto paspò k ap fè la in sou rezo sosyal yo. Selon premye eleman enfòmasyon yo te fè konnen se paspò lanmò san jou ki bèl e byen fèt lanmò san jou pral vwayaje. Kòm nou konnen pa bò isit pa gen anyen ki enposib sitou nan dosye kòripsyon, blanchi kriminèl ak vòlè, blanchi asasen sa yo pa enposib ni pou dirijan ki nan dènye nivo nan peyi a, ni pou lajistis, ni pou dirijan ebyen ki pi ba a. Yo tout ka fè sa nan bon ti mamit sou de ti chèz. Ebyen foto paspò sa ki t ap sikile sou rezo sosyal yo fè konnen se paspò lanmò san jou yon sitwayen k ap viv nan peyi Lèzetazini damerik pote yon demanti fòmèl sou dokiman sa. Ebyen, akoz de foto paspò sa k ap sikile sou rezo sosyal yo, vin mete misye dan lanbara paske se pa paspò lanmò san jou, okontrè se foto paspò l k ap fè layin sou rezo sosyal yo. Nan yon videyo li fè, li klarifye Mwen pa lanmò san jou. Paspò a ki ap fè la yn sou rezo sosyal yo, fè misye gentan gen gwo pwoblèm nan peyi Lèzetazini. Donk li pa ka dòmi lakay li. Madanm ni vire kite l akoz de dosye sa. E non sèlman sa tou, misye riske pèdi travay li paske w konnen. Gen kote wap travay ki gen ayisyen yo pap pa fè kèk ti kout dwèt sou ou. Donk, selon deklarasyon l, anpil nèg nan peyi Dayiti ekri l, rele l, menase touye l. Ebyen frèzesè byeneme, misye ki pa konnen kisa pou l fè pou l pwouve pèp ayisyen an li menm li pa lanmò san jou. Donk, pou plis detay, annou gade. ti videyo sa a ansanm e nou va konprann resanblans misye genyen pou tout bon ansanm avèk notre cher Lanmò San Jan. A, se notre Ayisyen kan menm. Ann swiv ansanm. Anm, Elo, elo, elo. Se Moa Dorsainville. Ou konn sa, ou konn sa k fè m ap fè ti bout videyo sa? M kenbe kat la lan menm. So. Se pou anpil moun ka di oh se manti, se pa mwen menm. Wè li? W ap wè menm sa k te poste sou YouTube lan, Facebook, w ap wè mwen kenbe l lan menm. Mwen apèn sòti lan travay. Ou konn sa k fè, si w wè videyo an parèt yon ti jan flou, so. E pandan m ap travay, lè m bese, Umm se mwen menm se kot nan pati kote map travay lan umm se fek la kounya la m te mete telefòn nan lan dèyè pòch mwen telefòn nan kraze si nou wè videyo a fon ti parèt yon ti fason vlou avle di pou nou nou manke wè vizaj mwen se sak fè sa men ni wè me kat elektoral la mwen te genyen lèm te ayiti. Mwen te genyen men li. Ok Ahh mwen mwen panse ke pou moun ki pa kwè se mwen menm yo So jounen jodi an mwen anvi pou m fè nou wè se mwen menm Poukisa mwen menm Adjee Poukisa yon moun pa kwè se mwen menm Poukisa yo kwè se lanmò san jou vre So Mwen gen dwa fon ti gen resanblan misye men mwen avè misye nou pa sanble tout afè. Gwo bon mwen fote mwen byen pla epi wap wè wap wè lanmò san jou ti nen misye pwenti wap wè mwen menm mwen gwosè tou nen ou konprann mwen so imajine w mwen ta renmen pou leta peyi m. Pou moun k ap itilize Facebook, medya anliy, medya ki stab Ayiti. So, mwen ta renmen pou yo sispann voye monte. Ou konprann mwen? Meni, sa m a moutre la, se konnya la, Mwen jwenn lèt sa. Imigrasyon voye ban m. Moun, tout moun k ap gade, gade byen. Men li. M ap vire do l ankò. Men li. Ou wè li? Imigrasyon ki fenk voye sa ban m lan, lèt sa. Pou menm dosye tps lan. Imigrasyon fenk voye l ban m lan. Men li. Men m kenbe l nan men m. Gade byen. Ok Mwen tounen di nou sa ankò si nou wè videyo an pase konsa se paske se paske telefòn mwen an fèk kraze mwen di nenpòt ki fason fòm fè videyo an ok mi gason ki fèk voye sa banm m pral moutre nou m pral map annik rale lisans lan tou pou moutre nou map annik rale kat travay mwen pou moutre nou pou nou sispann di mwen menm se lanmò san jou mwen kwè bagay sa menn li dwa fini Ou konprann mwen? Imigrasyon ki fin voye sa ban m. Gade l byen. Men li, men l kenbe l tèt anba. Gade l byen. Ou wè li? Ok. Kounye a la, m ap montre an. Mwen montre kat travay m, en, mwen montre, men li. Mwen m, sa, se, se lè m te Ayiti mwen te genyen sa. Sa se kat elektoral mwen. Ok. Ban m moutre nou lisans lan pou yo pa di se pa mwen menm ankò. Eskize m wi si m fon ti ale nan videyo an. Se nan bous mwen m ap pran bèy yo pou m moutre nou. Men ni. Sa se, sa se kat travay mwen. Men ni. Ok. Sa. Men ni. Men lisans lan. Sa se sa, sa nou wè Louko Désir ap moutre a. Men ni. Men lisans lan. Ou konprann mwen? E mwen e mwen ki pap fè leserè bay paske sa kap fèt sou dom nan se pa sou do lòt moun li ye e sou dom e mwen kap pote chay la mwen si mwen ta mwen ta santi ke pou moun sa yo ta sispann moun kap itilize fesbouk moun kap itilize twitè watsap Ou konprann mwen? Pou nou sispann pale mal sou yon moun, pou nou detwi yon moun k ap pase mizè, pou l wè si l pa tonbe nan, si l pa ta tonbe nan yon seri bagay ki pa bon nan sosyete a, kounye a nou vle itilize non mal. Ou konprann mwen? E sa k fè jounen jodi a, menm lè telefòn mwen an, Menm lè pa te kapab, menm lè nou pa te ka wè m byen, m ap fè l pou nou sispann kite non m an repo pou lanmò san jou. Mwen kwè lanmò san jou pi bon pase l. Ou konprann mwen? Mwen menm, vle ou pa fò m èbèy blan a wa. Ou konprann mwen? Vle ou pa fò m èbèy blan a wa. Gade byen. Pou pèp la sispann pale, kite non m, meni. Men kat travay mwen, meni. Ok, meni. Gade l byen wi, meni, men kat travay mwen. Menm lè, menm lè nou ka manke wè l men n ap wè l pou pa gen manti lan sa, ou wè l, meni. Epi si yo vle tou mwen pa gen pwoblèm mwen ka poste l pou tout moun wè. Sispann kite nonm mezanmi. Kite nonm an repo non silvouplè. Ou konprann mwen? So, imajine w, pou mwen menm m ap pase mizè pou m ba blan a wa. M pral esplike kòman ki fè ke mwen te voye sòti pastò Ayiti. So, Sa k fèm m te voye sòti paspò Ayiti, lè map fè wout lan. Imigrasyon te kenbe paspò m. Wap wè plizyè moun pran echèk sa. Wap wè plizyè moun pran echèk sa. Imigrasyon kenbe paspò m. Estrè dachif mwen te nan menm li pèdi. Telefòn mwen te gen, mwen te fè foto premye paj paspò a, li pèdi nan menm. Kounya mwen pa gen le chwa. Tout kote m pase pou mwen fè paspò a yo mande m fò m gen stèd achiv. Fò m gen kopi paspò. So, mwen vin wè sèl mwayen pou m jwenn kopi, pou m jwenn paspò a, pou m fè kopi a, pou m voye bay imigrasyon, se voye sòti paspò a Ayiti. Mwen pa wè lòt mwayen mwen te ka pase ankò. E m anvi pou m gen tps. Paske son bagay tout moun anvi genyen. Tout moun ta viv nan peyi America ki ilegal. Tout moun ta. Podyab.
Men misye sanble a lan mansonj ou vre. Gade misye byen pou nou wè. Menm ti je yo preske. Menm ti bab sof ke pa lan mansonj ou a plis. Menm ti tou je preske menm fontenn. Non. Frè se sè byen eme gen moun ki konn san blamou. E sa ki grav nan koze a se ke misye gel achte krèm nan menm kota lanmò san jou. Ooh yo achte krèm nan nan menm famasi. Yo fè kòmand lan menm kote. Sa vle di nivo wòz lanmò san jou gen sou li a se nivo sa misye genyen sou li tou. Nou genlè pa wè bagay yo. Monchè ou fè diferans lan fon kanpe sou krèm nan papa m donk swa lanmò Sanj ou byen nou ou menm ou chwazi bay legi nou ant nou 2 a fon chwa pase nou paka ap grimèl nan menm dimansyon nou prèske gen menm koulè donk nenpòt moun ka pran misye pou lanmò Sanj ou li sanble a frè lanmò Sanj ou donk si lòt la rele lanmò Sanj ou li menm li ka an koma li ka rele an koma. An koma san jou? Ah se la fami san jou se la fami san jou donk frèm wi fon kanpe sou krèm nan tande bòs fon kanpe fon ralanti paske misye sanble tèt koupe ansanm avèk lanmò san jou etandone lanmò san jou pa vrèman gen anpil laj men nou te ka di se pitit li. Donk mon frè fon kanpe sou krèm nan, fon pwan poz, pwan poz, o mwen te kapab gon diferans ki fèt men, zanmi, non frè se sè byen eme, bagay yo konplike. E solit nou pou jounen jodi ya, jan nap gade video sa, an tande, e an wè mezanmi, se ekstrememan enpòtan. Devan mèri dè Gonayiv, devan mèri a. Ou tande? Men, gade, chyen devan mèri a. Sè ke tout fatra yon moun bezwen jete se la l vin jete l. Devan mèri a. Devan mèri dè Gonayiv wi. Men plas la. Plas la sa ki wè se fatra. Fatra sèlman. E gade atè yo pou nou pa panse. Men vil Gonayiv. Vil ki gen gwo tonton lidè. Nèg ki konn fè politik. Nèg ki save. Mesye gade yon kaka mesye. Hey!
A bon! Peyi senatè youri la tortu ki gen plan sekirite gwo politisyen pi sal konsa men sou pwen yo pran pou yo kochon non sou pwen yo pran pou yo kochon epi gade nou gwo senatè de la repiblik ap flannen gen plan sekirite epi gade ta lakay li. Gad eta lakay li, li pa gen tan pou l dòmi lakay li non, e kay Boulos yo rete. Se kay Boulos yo rete wi. Menm si w tande nèg nan peyi Dayiti gen gwo otèl, yo gen gwo agoch, yo gen gwo adwat, kay nèg sektè prive yo rete. Kay oligat kowonpi yo pou yo dòmi. La pou yon fèmen yon chanm otèl, paske sa a toujou pwòp, men pa yo a menm tankou pen di dan. Ou pa ka gwo senatè mwen lè moun rive nan komin gwo politisyen depi 1900 jamè jan sitwayen an di l la donk o mwen lè w rive w te ka di waw sa se site lendepandans an sa se che youri men nè boule nou pa ta ka pa rat do kale ay nou santi fatra sou moun atò se moun sa yo ki gen plan devlopman ki gen plan sekirite ki gen plan agoch ki gen plan adwat E pa youri ki te gen plan plan sekirite pou sante popilasyon an, pou ekonomi, sosyal, tout nèt? Epi gade ta devan yon meri, majistra ap pi kochon toujou. E ou konn sa k rèd la frè ze sè? Ou ta gen volonte antanke sitwayen ou al leve pil fatra sa kote li ye devan meri a Gonayiv. Youri ka fè eliminow wi oh oh kòman ou pa konn nèg sa oh youri ka fè eliminow pou tèt pil fatra sa wal retire devan meri al pat dou vin retirel ki ta fèm la se sèl nèg ou wè ki nan depatman latibonit la menm sou tan. Youri se nèg ki nan depatman latibonit la tanke ex senatè. Si gon depite, yon majistra ki deside fon bagay moun te vote l kap bon pou komin nan. Si se pa li k pou fè l la, lap bare w li pap kite w fè l non. Oh oh, lap di w non ou pa gen dwa fè tèl bagay li fin ansanm avè w antanke senatè wi. M pa bezwen di w anyen ankò. Donk kòm etan done Youri toujou ap bare tout kote, pinga w fa goch, pinga w fa dwat, ou senatè, ou depite, se kòm si sa avè l ou te rete, ebyen, gade eta yon meri, gade eta yon plas! Epi Youri gade non e lit kont la kòripsyon, l ap mennen ankèt kounye a epi gade eta lakay! Humm! A fatra! He! Monchè, sou pwen! Hein se pwen nèg sa yo pran pou yo kochon nan la repiblik. Antouka men dirijan nou yo wi nap toujou vote yo. Kay m konn kiyès nou ye. Nap toujou vote yo pou yo ran pou yo al reprezante nou nan palman pou yo vin prezidan. E tandiske tout jounen yap mache pale leta mal yo fè pati de leta epi nan kwen kabann yo toujou plen kokorat epi nap pran yo mete sou moun. Kòman nou vle pou peyi sa soti nan sal ye la. Koman nou vle pou peyi sa dekole lò gon ekip dirijan kap leve kapèt boure fatra. Antouka. My country ki vivra vera ki moura kakara. Frè e sè byeneme, sa fè egzakteman yon mwa jan nap gade imaj sa, eleman sa ki rele Marcelin nou kapab wè li nan oksijèn li lopital. Marcely ki te ansanm avèk madanm ni nan peyi Lèzetazini Damerik, alepòk te genyen sèlman 35 lane. Marcely ki kenbe madanm Ariel k ap fè pa chat sou li, avèk yon frè l, li vire do, li kite ebyen fi sa. Aprè kèk ane, Ou konnen, lè w te marye, madanm ou twonpe w, ou pral fè sèman, ou pa pral nan fanm ankò, etsetera, sa pran tan pou ke w al rekòmanse yon lòt relasyon. Ebyen, Maslin ki antre nan peyi Dayiti pou l vin enjoy li, li rankontre ansanm avèk yon dam. E ak dam sa a li rankontre a, dam nan te deja gen yon timoun deja. Donk, ane ap pase, ane ap pase. Jounen jodi a, sa fè 4 lane depi Marcelin renmen ansanm avèk fi sa a nan peyi Dayiti. Donk Marcelin gen 41 lane. Anvan lane 2020, li te konn peye kay pou fi a 27 mil dola ayisyen. Nan lane 2021, Ebyen dam nan di misye, Cheri, kay la monte wi, li vin 2500 dola ameriken par an. Ebyen Maslen ki pa plenyen, li ranmase fòs li ak kouraj li, je fèmen, li aksepte sa dam nan di a, epi li kontinye peye kay la nòmalman. Li fè anpil lòt sakrifis san bliye lè gradyasyon pitit dam nan, ebyen m pa kache di w de A a Z Maslin kanpe, li prepare tout bagay, li depanse, li fon bagay grandyoz pou pitit dam nan. Jan ti pwovèb kreyòl la di, pa bò isit, apre premye pòte, vach pa gen pri. Men pou Maslin se te vrèman vrèman diferan, li gade pitit dam nan kòm pwòp pitit li ki te soti nan ren l. Li renmen dam nan menm jan li renmen pitit li. E lè ke li fon pitit ansanm avèk dam nan, l ap toujou gen menm lanmou an pou pitit dam nan tou ke l pa papa l. Nou kapab konprann frèzisè. Ebyen, jou yo ap pase, Nèg la te gen pwojè pou l antre dam nan nan peyi Lèzetazini Damerik. Men dam nan li menm ki pa t janm aksepte. Li di misye konsa, M pa vle kouri antre nan peyi Lèzetazini pou al panse ebyen se enterè m ap defann. Donk, avan m chwazi marye ansanm ak ou, pran desizyon pou m al viv ansanm avè w nan peyi Lèzetazini Damerik, fòk ke mwen suiv ou, e non sèlman sa tou, fò mwen reflechi anpil anpil, konsa pou m pran bon desizyon ke ou p ap regrèt alavni, mwen menm tou mwen p ap regrèt alavni. Ebyen frèzesè byeneme, misye vin bay dam nan gwo biznis nan peyi Dayiti, Li achte bèl tèt machin bay fi a, li peye chofè pou mennen dam nan nan biznis la chak jou, li menm pran sèvant mete nan kay la pou fi a. E se dyaspora a ki peye ni chofè, ki peye ni sèvant. Li pa bay madanm nan dwa retire lajan nan kòb biznis li pou l peye moun sa yo. Ebyen frè se sè byen eme sa fè egzatteman yon mwa depi nèg la rekonèt kay lap peye 2500 dola ameriken chak mwa a se kay papa fi te mouri kite pou li. Humm bagay yo pa fini la. E sèvant kap travay nan kay ke lap peyel chak mwa a se sè fi a. E Chofè la peye lajan pou al depoze fi nan biznis li chak jou, se papa pitit fi a, se mari dam nan. Ou kwè se zen nan la repiblik. E sa ki grav la, lè misye ap soti nan peyi Lèzetazini l ap antre nan peyi Dayiti, li rantre nan peyi a chak si mwa, li fè sèlman 3 jou. Se neg la kale chechel epot nan. Ehh gad yon asosyasyon mesye, asosyasyon blofè. Se neg la kale cheche ebyen Marcelin matlol epot. La prele l patron m patron m. Li rantre nan kay la ansanm ak li. E sa ki grav nan koze a. Depi misye debake nan kay la, ebyen chofè a, mari fi a, lage pye l. Non, hay moun ka ranje pou fè kòripsyon ansanm. Hahaha! Ou al pa fè diskisyon ansanm a fi a, l konnen fi a ap bay yon ti bagay sou kote chak si mwa, twa jou. Li reziye l, li mare kè l, li jwenn machin, madanm li gen biznis, lekòl pitit li peye, l ap byen manje, doum ap antre, l pa kè. E non sèlman sa tou l aranje l pou l rele lòt la patwon m. Ebyen, lè misye prale, se li menm ki pran responsabilite mennen Maslin nan ayewopò Tousen Louvèti a. Ebyen nan moman m ap pale ansanm avèk ou la, jan w ap gade imaj sa a, Maslin ki jwenn yon tripotay kay l, ki al tonbe sou tout verite sa yo, paske nou konnen mi gen zòrèy oubyen jan n renmen di l, Tou manti pa fon, ebyen misye ki fè tout tan lap kriye li pa gen chans nan lavi, misye fè 3 tantativ deja poul touye tèt li, men malerezman sa pa gentan fèt, yo arive depoze lapat sou li, pranl kouri ale ansanm avèl lopital pou moman an li nan oksijèn. Koman misye fè fi a, koman misye fè arive fè dam nan konfyans nan nivo konsa? Ebyen frè se sè byen eme, misye te di fi a, m ap marye ansanm avè w pou m kapab rantre avè w nan peyi Lèzetazini, fi an pa t aksepte l di fò m swiv dabò paske aparans konn twonpe, fò m pran tan m pou m kapab pran yon bon desizyon. Donk, Lè misye te tande fi a fè deklarasyon sa, misye misye te santi l nan po l, li santi l jwenn moun li t ap chèche paske ki fi ou ofri pati rapidman pou l pa ta aksepte, ebyen li te wè nan dam nan yon moun ki sensè, yon moun ki vle viv ansanm ak li, men malerezman se te byen konte, mal kalkile. Ebyen, misye ki te tèlman fè fi a konfyans, tout kanè bank li genyen nan peyi Dayiti, tout se sou non fi e lè fi a te fè l deklarasyon sa, li twouve se yon prèv de senserite, li te tonbe damou fanm nan mil fwa de plis. Donk pou moman an, li poko janm konn moun, li nan oksijèn toujou. Podyab! Marcelin. Kouraj frèm mwen swete ebyen ou retounen nan nòmal ou donk lavi a se eksperyans ou pran kou se kontinye avanse ou pa gen pou touye tèt ou frèm se konsèy sa m gen pou ou. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Frèz e sè byeneme, skandal pete pi rèd. Apre chenpanze Doktè Chilè Lwidan, paske nou konnen tout son bann chenpanze de la repiblik, jan yo tap ouvè kò yo bay pwoblèm si Jovenel pa ale nap di snapdat, epi jounen jodi a gad nan sitiyasyon peyi a rive. Donk ou wè yo pa ka fè anyen sa vle di yo pa t janm sou kont tèt yo sa yo t ap fè a se pa yo k t ap fè l se peye yo te peye yo se yon graten diri yo te ba yo pou yo fè sa yo t ap fè a se pa yo menm vre ki te angaje yo pou batay kont Jovenel pou yon demen meyè men non se yon mouda monnen yo te ba yo fè yo pran lari fè konferans pou laprès di fò l ale fò l ale Son ekip bann kapòt yo ye, son ekip bann pwostitiye yo ye. Nan jou pase yo, li te deklare mwen son vòlè, m son asasen, paske li di 2018-2019, si yo te tonbe nan tèt peyi a, bagay la tap konplike. Se lè sa a, ta pral gen vòlè ak asasen nan tèt peyi a. E li te pami vòlè yo, donk ou son vòlè tou, E ak moun li chita lap fè entèvyou a li tap batay kont jovenel si jovenel pa ale nap mouri li son vòlè li son asasen tou eske n ka konprann li deklare masak ki te fèt la salin ebyen se esdepe ki responsab frè se sè byen eme anel belize ki son lòt chenpanze dela repiblik ankò moun tout moun bou e yon tanbou 25 mouda li menm li pa nan rans. ki kòmanse retounen nan nòmal li apre li te fin pran plizyè bal, ki t ap destabilize peyi, lapolis te arete l avèk yon asenal zam nan men l, ebyen Anèl Belize gaye wonn nan nèt kòm se menm chenpanze paske nan kafou nou rive la son kafou de temwanyaj, Saw ka fou de repantans men sa w te fè men sa m te fè men kijan w te fè tèl bagay men kòman w te touye tèl moun mwen envite w tande ak de zòrèy ou vèsyon pa Anèl Belizè sou dosye masak Lasalin nan. Tout nèg ki nan ekzòd politisyen ki gen zam kap goumen kont yo youn ak lòt yo pou ke yo sispann tounen kobay nèg ki nan politik. Eske nan deklarasyon e Fidel Vidor la gon bagay ou konn an plis sou kesyon masak Lasalina piske misye mande pou moun Lasalin al pote plent pou svp al pot plent pou li menm tou. Pale si li li di klèman se yo k responsab masak Lasalin nan. Mwen yon mesye nan pati vwazin nan mwen menm yo paka al pote plent pou mwen e menm bgy Jedeon la al temwen pou m fè tout sak te depann de mwen men depite Roger Millien la li temwen Arnel Belizaire fè tout sak te depann de li. pou bagay la salin nan pat rive paske nan lavèy ensidan an pwal fèt se mwen menm ki deplase Boukante la pawòl. Tale nan CIMO lèm rele DG pnh m paka jwenn DG pnh.

Se domaj je suis à Miami mwen pa la
men map baw referans yon kòmandan sur le teren pou ka fè swivi avèm. Mwen jape toujou fen m telman fè sakrifis bon kote depite Roger Millet relem li dim frèm m tande sa wap pale ak nèg yo men si nou fèl Belizaire nou pral met tèt nou nan pwoblèm Paske se dè zotorite nou ye. Nou pa ka al akonpanye oken moun pou al fè baraj. Paske si nou fè l l ap ilegal. Kite m kontinye bay DG chalè pou nou wè si yo te ka voye otorite konsène yo pou anpeche sa rive. Malgre premye vag ensidan an rive, m te pran reskonsabilite m a de men. M te eksplike peyi an sa k te pase a. Men kòm an Ayiti, nèg pou fè sansasyon politik. Yo deside yo gade Guerrier Henry. Yo di fò yo detwi Guerrier Henry pou yo ka pase. Yo chwazi yon kategori de moun pou yo detwi. Mwen m monte radyo m di e m a di entèl pa t la, entèl pa t la, entèl pa t la. Yo mande m kòman m fè konnen m di paske m te la. Yo m di si nou konnen m manti rele DG pnh, rele kòmandan di l ke si m pa t eksplike l depi 2 jou men sa pral rive. Sa vle di ke mwen menm. Bondye toujou banm le kouraj pou mwen di sak pral pase ya e si yo pa fèl men sak ka rive men jodi a se menm bagay. Wi chilè li dwe fè de revelasyon li kwè fòl depoze plent kont SDP se vo ka fèl deja men aswè a nan boukanti la pawòl kote w ye sou kabann lopital la Arnel Belizaire kisa masak la salin nan ye menm oubyen evènman la salin nan sal ye. Ebyen wè nan faz mil a konnya la. Se pa evenman ki enterese m. Se pa masak ki enterese m. E pa di l pa nul non. Men nou konnen ke mwa je deteste lipokrizi sa k genyen nan mitan nou an. W ap pale de ki nou? Lè m t ap denonse pou sa pa t rive, si yo tande m sa pa t ap rive. Pou sa e lè frè m yo fin mouri moun ap pale de li. Jodi a sa pou n pale m se kòman m ap fè. pou m kenbe liy ke pèp la konfye m nan, e rekonsilye geto a yon fason ke pou frè ak sè m yo ka tounen lakay yo al viv tankou moun. Se sa misyon nou, e le randevou se pou 29 avril nan Kafou Ayopò pou n al lanse manifestasyon an pou nou di.

Non men ann tann bab se te nan sim se semen lot semen. Wi se se lot semen. Men ou konnen ou konn si gon bagay kem te konn ti jan mankem em te konn di sa Fier Ludo m pa konn fè emisyon ansanm avek li se nèg lakay ou nèg nèg dondon e Doktè M pa konnen mwen m tou gen m pa konnen yo tou di doktè m poko janm wè misye nan yon klinik m pa konnen e si w te kwaze avè l yon lè bon sa se yon deba men Chilè Louidor fè yon deklarasyon e m te konn di sa mwen sonje m te pale avèk jij Ducasse se li menm ki t al fè konsta a e sa l di m lè l ap pale de 70 konbyen kadav e menm e 9 kadav li te wè.

Epi lè m toujou mande enfòmasyon men yo klèman yo di monchè pat janm fè bagay pareil ke pat menm gen lyen avèk nèg sa yo epòk sa e ke pou detwi yon nèg konsa kòm si m ta di yon jèn gason konsa se pa ke tout moun konnen ke Barbecue se yon nèg a zam yon nèg ki gen zam nan men li gen ekip li pou fè anyen. Se pa yon sen.
Li kanmenm se psp ki kreye misye nan fè manti epou m vreman regrèt anpil fò fè dènèman m tap pale avèk yon jounalis sou kesyon sa
kòmsi kap eseye montre se pyè esperans avèk kòman misye rele ankò
fednel moncheri

Te kwè se Jovenel ak Babekyou ki te fè masak la Saline. Men, men c'est quoi l'histoire dans ce pays? Atò, se moun sa yo k'ap batay pou pèp? Se moun sa yo ki dirijan? Se yo ki modèl la? Se moun sa yo k'ap di nou wi nasyon, pèp, popilasyon konfye yo misyon pou yo kontinye batay? Ala traka pou lave kay tè papa! Ayy! Frè, sè, sè byeneme, men peyi a wi. te kwè se te Jovenel ki te fè masak la sali. Epi wap gade figi Pierre Esperance ki ekri rapòl byen serye, ki lagel nan BINUH, OE, onu, OEA, sa vle di, kot ajan ki la nan gwo òganizasyon sa yo pou mennen ankèt pou konnen eske se tout bon vre masak sa yo te fèt, moun yo akize nan masak la eske se yo menm vre ki te fèl. Atò ou kapab wè, tout moun sa yo patisipe nan kraze peyi Dayiti wi. Reyalite a anfas nou jounen jodi a. Donk, lè ou wè moun sa yo vini yo ap di ou mobilizasyon tèl lè nou pral manifeste, nou pral foule beton, ann al manifeste kont lòt. Bon se menm chenpanze yo, se menm yo menm ki kraze peyi a. Donk, jounen jodi a, mwen m di nou sispann mache, fè pye nou fè nou mal, fann talon nou nan lari Pòtoprens. Nou konn kote Nènèl Kasi rete, nou konn kote Andre Michèl rete, nou konn kote Aryèl rete, nou konn kote Anèl rete, nou konn kote tout moun, ebyen k ap kraze brize pe, kap kraze kap brize nan peyi a rete nou konn kote oligak yo rete mache al lakay yo on 100 mil on 200 mil on 300 mil ayisyen anvayi lakay yo lapolis pa tout sa lapolis pa ka anpeche nou ale chèche kote lajan petro karibe a ye li pa ka anpeche nou ale chèche kote lajan ona yo ye li pa ka anpeche nou ale chèche kote lajan koperativ la ye li pa ka anpeche nou ale chèche Kote lajan CIRH la ye? Donk fò n sispann fè wont sèvi kòlè, fò n gen kran, fò n gen kouraj pou n gade lougawou a nan je pou n di l sispann pike pitit nou. Sispann fè wont sèvi kòlè, ka menm lougawou ankò k ap leve k pral manifeste kont on lòt lougawou. Evre, dyab pa konn manje dyab non, dyab fè dyab pè. Ok frèzensè byenneme! Byenvini nan Ayiti peyi spesyal oh yes Ayiti son ti peyi ki trè trè spesyal Nan jou pase yo nou raple nou te genyen 2 moun ki te mouri nan yon otèl ebyen nan Leyogan moun sa yo ki te mouri ki pa gon kout zong sou yo ki pa kofre k pa frape Men yo just ap bay san nanen selon deklarasyon youn nan fanmi viktim yo. Dam nan ki genyen 2 pitit, ki gen 11 an ansanm avèk yon nèg k ap viv nan peyi Kanada, yon dyaspora, ebyen l ap twonpe dyaspora a, li nan otèl nan fè krèy, ebyen l al mouri nan move kondisyon. Frè e sè byeneme, ann tande ebyen frè dam nan. ki te nan Karayib ki t ap bay plis detay sou dosye lanmò 2 moun sa yo ebyen nan chanm otèl nan jou ki te pase yo nan vil Leyogàn. Ou blessure, yo te gen mak sou kò kadav yo? Bon pa gen mak non selman mwen yo yap bay san.

Ooh lanmò a fèl mal. Anpil li paka pa fèl mal banm si. Li oblije fèl mal. Anpil anpil se lamò se. Ooh madanm li sòti a yon lòt nèg al mouri nan otèl. 11 ans
de pitit.
Mari a ap bon kriye la. Kriye 2 timoun.
Total 2 timoun. Manzè te gen 2 timoun a maril. Avè maril. Epil fon pa chap epi li jwenn lanmòl. Li mouri.
Bagay terib.
E lòt nèg sa ki ta avèk manzè a nou konnen li nan fanmi an. Mwen pa konn misye non pase mwen pa gentan mwen ap travay.

Enfòmasyon di e yo 4 ki tal nan otèl la. Wi se yo 4 men yo ap viv nan kay la e lòt dam nan ki nan gadavi a li te se sèm sa ki tap bal sipò tou. Ebyen nou pa gen detay sou nèg ki mouri an? Non pa gen detay sou nèg ki mouri an. E 2 moun, 2 moun ki tal nan otèl avèk sè w lan ou pa konn moun sa yo? Non pat konnen yo non, yo nan gadavi la aktyèlman yo ti gwav la. Yo poko fè ave, yo pa fè pyès deklarasyon? Non. Paske mèt otèl lan di pwobableman ke se ta yon règleman de kont. Se de moun sa yo k ta tiye e yo k te vin avèk sè w lan, avèk nèg la l t ap fè virewon an. Donk, nou pa gen detay sou nèg la? Nou pa ko gen detay paske dosye a ap pousuiv. Menm avoka m pa konn si m ap vin la maten an. Se maten m ap panse m di otopsi la leta jan m konn leta nou an ye a.
Èske w wè de koze? Atò ou gen mari w Ou pa mank anyen, nèg la jere w, li pran swen w kounye a la ou pa wè sa pou w fè. Ou wè sa pou w fè sa l twonpe l. Prefere w ta achte yon fo baay ou met lakay la ou di istwa mache. Pou w al mouri sou yon kabann nan chanm otèl ansanm avèk yon lòt nèg toutouni. Toutouni nou kouche sou yon kabann ou al mouri. Non nèg la pa ka pa kriye mezanmi si avè fi a lontan l gen pitit remò ka fè lap kriye men m pa kwè lap kriye pou fason fi a mouri paske ou konnen nan chimen rat renmen ladan yo sennen frè e sè byeneme mezanmi medam pran prekosyon nou fè mesye yo twòp mal de jou an jou gason ap vin pi difisil nan mond lan ti sa w gen nan men w nan pran swen l ok. son konsèy. Jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature c'est la belle des Antilles, Ayiti demokrasi c'est la République des coquins, sèl vòlè yo k ap rete qui vivra verra, qui mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Au revoir à la prochaine, bizou bizou, one love.